Yon m yo gen yon moun ki mouri nan machin nou. Nan machin ou te ye a?
Nan machin nou te ye a yo. Ok, a ki lè machin nan rive sou fontyè a? Li rive sou fontyè a anviwon 3 zè, jan m di w lan, 2 ou 3 zè, 3 zè, anviwon 3 zè. Aprè midi? Li rive sou fontyè a aprè midi. Ok. Ou te anndan machin nan menm, anndan bis la? Anndan bis lan menm. Ok, ki sa w wè mesye sa, s on mesye ki mouri a ou byen yon madam? Yon mesye.
On mesye. Ki sò l te gen li te prezante kòm sentòm, kòm pwoblèm anndan bis la? O misye ap vini nan bis la depi antre a. Li gen yon moun avèk li k ap ba l soutyen pou l vini. Misye di li sot lakay li yon ti jan pi byen ke jan l te ye la. Se li te gen pou l vin Ayiti. Sa k fè l pa vin Ayiti se manke lajan l potko genyen pou l te fè transpò a pou l t ale nan tretman li. Trè byen.
Misye fè konnen maladi li se yon maladi kòmsi li fè de li fè lopital sendomeng yo se yo dominiken di l pa gen anyen kounye a li pral li pral pran pye mòn pou li li soti jakmèl. Trè byen. Ki maladi l di w li li te fè? Li pa t pale de maladi li fè lopital sendomeng yo di l pa gen anyen Li yo pa di se an an deyò li prale pou l pou l al fè tretman l. Trè byen.
Epi kounye a li monte bis la?
Moute bis lan. Misye arive mouri anviwon misye desann pou l twalèt, nan twalèt li l moute li vomi. Li fin vomi, li trepase, moun kenbe li, li trepase nan machin nan. Ok, lè l mouri nan machin nan, se te sou teritwa dominiken oubyen sou teritwa ayisyen? Dominiken.
Ok, kisa bis, kisa chofè bis la fè? Chofè bis la fè yon ti avanse pi devan, yon ti avanse pi devan, li jwenn yon klinik, yon klinik, li antre nan klinik lan, doktè a pran li pou l gade si l mouri, yo vini yo di non l poko mouri toujou, nou fè yon ti tan apre yo gen yon doktè ki di wi l mouri. Ok, epi apre? Apre, yo leve li, yo leve li, yo mete li nan machin, leta ayisyen, ministè sante piblik vini, parèt imedyatman sou fwontyè a. Ok. N ap enfòme ke ki sentom misye te genyen. Trè byen. ki fè l mouri an.
Ok.
Moun ki t avè misye an di misye te gen yon malalèz, misye te gen yon tèt fè mal, li t ap dyare. Ok.
Mètnan. Yo ranpli pou li. Yo di sentom sa a, se sentom kowonaviris li ka ye. Moun sa yo p ap ka, kadav la p ap ka antre Ayiti, l ap rete Sendomeng. moun ki nan bis la yap mete nou an karantèn pou yo swiv nou lè yo fin toksi moun mò a yo fin toksi li si tout fwa gen korona viris nou la nou menm pou 14 jou wap pale wap pale de otorite ayisyèn yo otorite ayisyèn yo ok yo yo akonpanye n yo akonpanye n depi fontyè pa vre depi sou fontyè ok rive kibò
depi sou jimani soti jimani pou rive kibò. Pou rive avè nou ou m taba nan hotel la. Taba ok men lè nou rive sou fontyè a nan dwan koman nou fè pase eske e paspò nou sa yo fè avèk nou. Nou tcheke nòmalman nou tcheke paspò a depi avan nou tcheke nou tcheke paspò nou yo lave men nou yo pran tanperati kò nou yo di pa gen moun ki gen lafyèv la ok ok tanperati kò nou nòmal men nou poko konnen kijan misye mouri si kowonaviris li gen nou la avè yo.

Nou ta ka ria, tout moun te an kòlè e nou di n pap dòmi la. Gen yon moun ki arive sòti ki pase anba baryè a. Mwen m pèsonèlman m te di m pap dòmi la m tap ria polis tire kou sou mwen men m tou metrize mwen but
aprè.
Eske gen etranje anndan otèl Monte Cristo lè w rive la? Umm pa gen etranje anndan otèl la.
Te gen 2 moun ki vini ou pa ka di se etranje yo te ye men se kreyòl yo tap pale tou men yo gen koulè. Rete moute machin nan yo pran tansyon kò nou anyen ankò pa gen piki pa gen siwòm pa gen pa gen pa gen piki k bay pa gen pa gen pèsonn moun pa gen pèsonn moun ki pran piki pa gen pèsonn moun ki bran okenn medikaman pa gen pèsonn moun ki pran piki sof ke se tansyon kò nou yo pran sèlman. Trè byen ok men la nou konbyen moun ki anndan otèl Monte Cristo nan moman nap pale a la? Nan moman an li anviwon on kenzèn de moun gen plis ke fi gen yon pòt 8 fi yon timoun nan fi yo gen moun ki gen 60 an gen moun ki gen 40 an gen demwazèl a 16 17 an tou. Trè byen.
ladann konsa.
Doc, anfèt, èske yo ban nou manje maten an? Yèswa yo ban n manje, maten yo ban n manje. Ok, ki manje yo ban nou an? E manje nòmal? Manje maten an, yo bay kafe, yo bay pizza, Ok.
sa w vle pran, yo bay pate tou. Ok, men nou pa otorize donk kite otèl la? Nou pa, yo pa, yo pa. ladann konsa. Donk an fèt eske yo ban nou manje maten an?
Yèswa yo ban n manje, maten yo ban n manje. Ok, ki manje yo ban nou an? E manje nòmal? Manje maten an yo bay kafe, yo bay pizza, sa w vle pran yo bay pate tou. Ok, men nou pa otorize donk kite otèl la? Yo pa yo pa vle nou fè menm rive devan pòt bagè an. Ok, eske ou gen mask pandan ke ou anndan otèl la la? Chak moun gen kach nen wi. Trè byen, enben dakò, mèsi anpil ok. Ok ou menm tou.
Dakò kenbe la. Si konba an plis wap kontakte emisyon maten deba. Ok an fò. Ok mèsi anpil.
Mèsi anpil.
Vwala. Donk se sa nap di foun pa fè fwa a nenpòt ki. Men se sa ki se sa ki se maten deba. Ou konprann? Se sa ki maten deba. Se se se. Madam nan pa di talè a. Alò se se kaze menm menm ba la. Ke gen etranje ki bay piki. Li di ke zanmi an di. Zanmi an di gen lè li ta wè des etranje avèk gwo sereng de bagay konsa. Mèt la m panse ke lenfòmasyon li klè se sa ki maten deba. Efektivman, sa ke n te di. Jodi a, la conclusion maintenant c'est que genyen 16 moun ki an karantèn an Ayiti. Sa nou klè sou li. Sa m t ap di maten an, nan otèl, avèk de kesyon ke Leta ayisyen te sezi otèl sa a. Alò, sa m t ap di maten an, li t ap vrèman enposib pou ou fè yon tès osi rapid epi ou voye moun yo ale. Li t ap enposib. Paske se 14 jou pou w pran an karantèn pou yo suiv pou wè èske ou poko ap devlope sentom nan. Sentom nan. Sa vle di, or, or. Gen de moun ki asenptomatik. Asenptomatik la vle di ou ka gen viris la men ou pa devlope okenn senptom. Kòmsi ou pa voye, ou pa gen fyèv, ou pa gen tèt fè mal, ou pa bay senptom yo, men ou gen viris la ou ka transmèt li. Donk lenfòmasyon madanm mesye, lenfòmasyon madanm mesye se ke jodi a sou kesyon Coronavirus, gen 16 moun ki an karantèn an Ayiti, a li klè. Alò, nan otèl Monte Cristo, Monte Cristo, ke leta ayisyen te sezi e ke yo sè, yo, alò, wè, ou gen pwoblèm kominikasyon, se sa l enfòmasyon, ou gen pwoblèm kominikasyon tou, leta pa t janm di, pa t janm gen okenn enstans nan leta ki di yo te sezi yon otèl, y ap sèvi avè l kòm, e, me, e, e, e, e, an n di mezon dakèy, se kominikasyon, se kominikasyon, e, mesye Jouthe, e, non, e, pa menm, se te madam, mesye Jouthe, mesye Couture.

Nou gen pwoblèm la wi. Donk kounye a kèlkeswa kote ou ye. Atansyon. Ozetazini pa egzanp, ou wè si w fè si w nan yon bis ou nan yon tren, kèlkeswa kote ou ye a, depi menm gòj ou grate w la ou pa ka. Mwen menm m ap redi ke gen moun ki fè kè ki abitye bay tout sentom sa. Madam, mesye, annou rekapitile sa enfòmasyon ye. Genyen yon bis ki soti an Repiblik Dominikèn yè ki gen ladann donk dè Ayisyen abò. Gen yon Ayisyen ki monte bis la depi la Repiblik Dominikèn men ki te parèt fizikman donk pa t stab la. Li t ale an Repiblik Dominikèn li t al pran swen nan yon lopital e li pa jwenn swen nan lopital la e li kite la Repiblik Dominikèn pou l te vin kay Ongan pou l te ale pran remèd fèy paske l pa t jwenn rezilta an Repiblik Dominikèn. Donk Repiblik Dominikèn te endike moun nan te malad ann Ayiti, li kite Ayiti, l ale Repiblik Dominikèn pou l al pran swen nan lopital Repiblik Dominikèn. Lè li rive lopital Repiblik Dominikèn, li pa jwenn rezilta, paske Dominikani pa wè anyen pou li. Mentan li menm de son pwòpre gre, li deside kite Repiblik Dominikèn pou l al monte nan mòn pou l al pran remèd fèy. Mentan se o kou de wout nan bis ke l te pran an, epi li mouri nan bis la. Il se trouve ke bis sa a t ap rantre ann Ayiti e de fèt otorite dominikèn yo pèmèt ke bis la rive ann Ayiti avèk kadav la e otorite ayisyèn yo pran kadav la depi nan fontyè men moun ki te nan bis la se te anviwon on 16 moun otorite ayisyèn yo mennen 16 moun sa a nan otèl Monte Cristo ki sou Taba nan zòn Sonoto Ebyen se la ke moun sa yo ye an karantèn depi yè swa. E otèl sa a kap sèvi de mezon dakèy pou mete de moun ki yo ta yo ta sispèk ki ta kapab ki ta kapab genyen kowonaviris.
Atèn men men fò nou di ke men fò nou di ke 16 moun nan pa genyen viris kowonaviris. Ok 16 moun ki an karitèn ki an karantèn nan moman nap pale a la donk nan otèl Monte Christo anfas sou nou tou sou Tabar la Yo pa genyen kowonaviris. Kòm yo te nan yon bis ki gen yon moun ki mouri ki prezante de sentòm selon otorite yo ki ta sanble ke genlè se de sentòm ki sanblab a moun ki gen kowonaviris,
pa mezi de prekosyon, donk otorite ayisyèn yo pran moun sa yo, yo mete yo an karantèn nan otèl Monte Cristo, y ap swiv yo. Bon pwobableman yo ka pase 14 jou men yo la depi yè swa a 9 è di swa ok donk se sa lènfòmasyon kontinye enfòmasyon an fò ti tèn fò ti tèn fò ti tèn mwen fò ti tèn mètnan lè ou rive lè ou rive se menm enfòmasyon lè ou rive nan otèl la depi lè sa a anviwònman tout moun ki abite nan zòn nan tonbe fè manifestasyon fòk yo kontinye bay enfòmasyon konsa e moun yo te ka menm lenche dè moun.
ki inosan, moun ki vini ki nan yon machin ki pa menm gen maladi a epi paske moun nan zòn nan pa aksepte moun yo la. Alò moun taba, moun taba k ap tande Matande Bananman yo. Trè menasan. Moun taba k ap tande Matande Bananman yo n ap pale a la ok. Donk nou mèt rete tèt frèt. Moun ki anndan otèl Monte Cristo yo pa genyen kowonaviris ok. Moun ki nan otèl Monte Cristo yo pa genyen kowonaviris. Louane. Ok ou menm tou anfèt ki gen fanmi w si petèt se te yonn nan fanmi w ki te nan bis la ki fè pati de 16 moun sa yo. Ok moun sa yo pa genyen coronavirus men sepandan leta ayisyen mete yo an karantèn yap swiv yo paske jisteman donk gen de moun ki ka petèt gen viris la epi li devlope apre 14 jou. Alò sa ke m vle ajoute genyen yon bagay ki pase selon sa mesye a fè konnen la a ki pare alò ki parèt danjre mèsi Elize ki touche sa pou nou sitwayen sa a ki ki ki ki li menm kite espas lan ki sòti an li reprezante yon menas. Sak ale a wi.
Sak ale an paske si yo ta jwenn ta gen moun youn ladan yo oubyen kèk ladan yo ki ta genyen viris lan sitwayen sa a li vin yon danje li vin trè danjre pou popilasyon an paske li pa an karantèn li menm donk fòk yo omwen otorite yo ta E ou eseye retrase kote Jean Louis sa li menm e ak kiyès li genyen kontak. Pafè, trè enpòtan. Ok, pa bliye nan enfòmasyon ke nap eseye konprann, chèche pou ou nan emisyon Maten Deba maten an sou sak pase donk yè e sou fwontyè la egalman ki rive donk nan otèl Monte Cristo. Gen yon sitwayen ke nou tande temwanyaj yo, ok, ki li menm li sove Pami 16 moun yo, ok, aktyèman la sa a, sitwayen sa a, donk li on kote pratikman nan peyi a. Mentnan, sa pa vle di ke li gen kowonaviris non. Donk, kòm etan done ke moun sa yo, talè, talè Frisman, moun sa yo yo mete yo an karantèn, li menm yo pa met, li pa an karantèn. Donk, si ta rive ke moun sa yo ta genyen maladi a, ou dimwens, viris kowonaviris la e ke li menm li ta genyen l tou. Sitwayen, li reprezante yon danje pou popilasyon an. Li reprezante yon danje pou popilasyon an. Pou tout moun ki nan anviwònman l. Ok, dayiti. Fò nou trè, trè, trè prudan madam, mesye, paske la nou nan faz batay rèd. Frismon!
Wi, Sidjo, donk nou gen aksè kounye a la rantre nan otèl la, otèl Monte Christi. E jisteman, e, men avèk yon pèmisyon de limit. E sa vle di ke yo pa vle m aksè pou m antre plis, pi lwen. A di ke pou m avanse nan lòt chanm yo, pou m al verifye, èske moun yo. Frisman, sa w al chache.
Alo? Frisman, fò w.
Frisman, enfòmasyon enpòtan men, e, e, e, nou te gen. Nan karantèn wi chèf la.
Alo? Si moun yo an karantèn, Frisman, sa w al chache anndan? Nou gen enfòmasyon deja, Frisman. Vini, vini, vini, vini.

Wè kijan nou kouri ti fis mwen nou pa bezwen antre lotèl la pa pase m gen enfòmasyon. Madanm ou ka genyenn, pitit ou ka genyenn, mari ou genyenn, yon frè ou genyenn, nou ap viv nan menm espas avèl. Depil genyenn ou oblije izole wi. Èske ou konprann mon frère? Sa di ke se pa yon blag non ki gen la, se pa yon jwèt. Ok e fò nou fò nou fò nou vrèman Kòm maten debat nou gen kontak avèk yon moun ki anndan an, e pami 15 moun yo, n ap asire n pou n wè si n ka toujou kenbe kontak avèk li pou n ka konnen kòman sitiyasyon an ye anndan otèl la. Ok? E ou menm tou ki fè pati de moun sa ki, 15 moun sa yo ki anndan otèl Monte Cristo a, donk chèche konnen telefòn maten deba pou nou kapab bay enfòmasyon ki gen rapò avèk otèl la. Konsèy nan kadav la ki bò yo kot kadav la ye? Li nan mòg.
Isi ou byen Sendomeng? Isi, isi, isi.
Paske m tande gen yon moun kap pale ke kadav la ta Sendomeng. Non, non, non, non. E se sa nèg la, patnè a di w la wi. Ok. Donk se otorite Ayisyèn yo ki rekipere kadav la. Donk yo pral fè otopsi pou konnen si se, si se, si se koronaviris anfèt ki touye mesye a. Donk fò nou trè trè trè trè prudan madam mesye trè trè trè prudan. Alò fòk nou mande moun taba zòn otèl la ye a rete tèt frèt paske
yo konpòtman yo trè menasan e moun nan k leve kouri a gendwa se manifestasyon kap fèt deyò a k fè l leve kouri tou konprann sa map di w la gendwa se sa k fè l leve kouri.
Chef la koman w ye? Corona virus kisa nou menm nap nou pwograme nan òganizasyon pa nou an? Bon m salye tout oditè oditris ki branche maten deba e staff òganizasyon salye nou e staff òganizasyon petac ap fè yon fòmasyon sou sou prevansyon sante sou corona e kolera e VIH avèk enfeksyon vajinal e nap fèl 20 21 mwad mas si Dye vle nan Kingdom Hotel. E fòmasyon sa n ap fè a, n ap fè l pou 300 jèn. 300 jèn sa yo yo, lè n fin fòme yo, n ap ba yo sètifika. Se dè jèn nou pral voye sou le teren pou al sansibilize moun yo. Paske apre 15 jou lè kowonaviris lan vini, nou menm nou fè etid sou teren an. Ki etid nou fè? N al fè etid èske gen moun ki sansibilize, èske gen moun tou ki konn sa ki kowonaviris lan. Men etid la nou fè l nan zòn defavorize yo. Gen gen pwovens aktyèlman la jiska prezan yo pa konn sa k kowonaviris lan. Yo pa tande pale de li. Men yo manke sansibilizasyon. Kounye a nou menm kisa nou fè antanke òganizasyon, nou nou pran dè jèn, nou fòme yo, nou ba yo sètifika, nou voye yo al sansibilize. Se sa k fè. Nou bezwen enstans ki konsène yo, sitou MSPP, CRS, MCRS, CNE, majistra komin yo tou. Nou bezwen yo pou yo travay pou nou vin kontribiye. E nou felisite Yves Léonard tou, pdg ki Don Bretèl lan, ki ba nou espas pou nou fè fòmasyon an, ki kontribiye ladan l. Kounye a la, nou menm lè n, jèn sa yo, lè yo fin pran fòmasyon yo, y al sansibilize moun yo nan nan domèn nan. Kounye a nou bezwen de kach nen, gan, e nou bezwen, nou gen, nou bezwen gwo chasè nwa tou, nou bezwen alkòl tou. pou bay moun yo. Nou gen Clifford Baron, pdg Sanuclè, ki ofri peta 2 mil chasè nwa ki disponib pou òganizasyon peta. Nou gen Roland Zenith tou, pdg Safi, ki disponib 10 mil pakè Safi pou n al bay moun yo. Jèn sa k pral sansibilize an, kounye a nou pral bay moun yo pou yo fè, pou yo fè dè prevonsyon sou kesyon maladi an. E ankò tou, n ap chache dè enstans ki konsène Nou bezwen gan, nou bezwen kach nen pou n bay jèn yo tou, pou y al sansibilize moun yo. E ankò tou, nou mande direktè lapolis lan tou, e MSP pi moun travay de konsè, rezon polisye yo konsène. Nou vle ke, men sa nou vle fè, nou vle chak komisarya, etid nou fè, nou vle chak komisarya, lè polisye a vin travay li sipoze lave men l, li sipoze gen yon kach nen avèk yon gan. Lè l sot travay tou li sipoze menm fè aktivite a. Pou n fè de prevonsyon. Paske si n pa fè prevonsyon,

Mwen konn vin kontribiye paske 20 21 Kingdom Hotel nan ap fèl pou 300 jèn paske nap bezwen de kolasyon poun bay jèn yo sètifika nap bezwen gan kach nen tout elatriye sa yo apre jèn sa yo nou pral mete yo sou le teren pou yal sansibilize moun yo. Alò Louko kadav la rete sou fwontyè a? Li rete sou fwontyè a? Nan men kiyès li ye? Pou repiblik dominikèn pou yo kal fè otopsi. Ok selon enfòmasyon ki genyen sou dosye sa Papa Abya kadav la Ayiti.
Ok talè dakò pita raple nimewo telefòn nan. 37 05 81 37.
Dakò mèsi anpil kenbe la.
Ey pou di Trump m tande gen prezidan brezilyen an ta rankontre ak Trump epi li diagnostike pozitif kounya. Trump. prezidan brezilyen an, li te nan yon rankont avèk Trump, epi li menm li ta sanble, bon, fòk prezidan Trump ta fè tès la wi. Bon, tèt chaje.
Antouka, e Trump ka papa a viris la tou wi. Trump ka papa a viris la. Prezidan brezilyen an, si l, tande, nou te nan, yo te nan yon rankont, prezidan brezilyen an dyagnostike pozitivman. Trè byen.
Sa vle di, Li gen posibilite pou Trump ta. Ta gen l tou.
Enben, ok. Enfòmasyon sou kesyon 16 moun ki an karantèn, donk nan otèl Monte Cristo, Madame, Mesye, donk Ataba. Kadav ke n ap pale de li a, donk jisteman Esaïe César, donk li nan men dominiken.
Dominiken yo. Li nan men dominiken yo, trè byen. Donk ki yo menm k ap fè otopsi kadav la. Otopsi l, de fason aske, paske moun ki mouri a. t ap swiv tretman nan Repiblik Dominikèn lakay yo, donk yo menm yo estime li enpòtan pou ke kadav la pa rete an Ayiti, pou yo retounen avè l an Repiblik Dominikèn pou ka teste e pou ka konprann egzakteman si se koronaviris pou yo kapab asire yo pou yo mete kèk moun kote mesye a te ye a. Dayè mesye a te abite an Repiblik Dominikèn, li te malad an Ayiti, li te malad, li malad, men l ale an Repiblik Dominikèn pou l ka pran swen, men li. Se yon moun ki te abite an Repiblik Dominikèn. Kòrèk, kòrèk. Se pa Ayiti li te abite.
Kòrèk, kòrèk.
Mètnan kounye a li ap antre nan peyi l pou l kapab vin chèche sila swenyay. Kòrèk. Nan lòt nivo. Mètnan li mouri nan machin. Wè. Donk misye rete. Wè. Ok, an Repiblik Dominikèn. Paske la Dominiken konsène tou. Wi. Paske si moun nan t ap viv yon kote an Repiblik Dominikèn e ke jisteman donk se su le parcours pou l vin an Ayiti ke l mouri, Dominikani konsène tou, madan mesye. Se sa k fè mwen di n ke li nan enterè e Dominiken e Ayisyen pou lil la rete sef. Wè. Ok? E sa n fè k ap di talè a.
Mètnan Dominiken oblije pran kadav la Paske li enpòtan pou yo, pou yo konnen jisteman èske se kowonaviris ki touye mesye a, èske se apati de viris la ki fè ke l mouri, lè sa yo menm yo pral pran dispozisyon apati de kote l te rete a, donk an Repiblik Dominikèn, paske l t ap viv nan kominote. Ok, donk fò nou rete tèt frèt madanm mesye, e se sou ke nou gen maten deba ki la k ap toujou. E pa gen anyen ki di ke mesye a se kowonaviris ke l te genyen. Non, nou di sa, nou di sa, nou di sa, ok, e di ke moun ki la an karantèn yo la tou,